Konnen lanbi, souke tchatcha, Ayiti reveye konsyans la rantre lakay ou, tou feu tou flamme. Nou retounen aprè poz lan e fwa sa se ansanm avèk nou envite nou Mackenson Jeune ke nou retounen. Ebyen nou toujou pote yon envite pou ou e jodi an se avèk Empereur Mackenson Jeune ki pral pale nou de Vodou e ki pral pale nou tou de enpòtans ebyen fèy ebyen pye bwa yo genyen nan sa ki wè ansanm avèk gerizon kèk maladi. Deja nap diw bonjour Empereur Mackenson e byenvini nan emisyon Ayiti Reveye. Nou di Ayiti, Ayizan, Ayibobo. Nou di Ayibobo pou ou, nou di Ayibobo a tout oditwa ki pral swiv emisyon sa.
Enben se avèk anpil kè kontan nou resevwa nan emisyon Haïti Réveillée e nou konnen ke ou se Empereur, nou konnen ou toujou ap pale de enben remèd fèy, gerizon etc. Men. Dim nou plis de ou menm, kòman ou travay, e kiyès ki Empereur Mackenson? Bon, e non an se Mackenson Jeune, e grad la se Empereur Mackenson. Lè yo diw Empereur, ou sakre, dis depatman konnen ke ou se Empereur, ou dirije sosyete sekrèt. Nou menm nou dirije sosyete sekrèt ke non an se 7 ti lanp e depi Lavale Jakmèl. E nou menm nou travay an prensip e sa ki gen rapò a vodou nou menm nou la paske lè w di vodou ou di ayisyen ayisyen se vodouyizan menm lè l pa pratike vodou men l se vodou ebyen jodi an nou gen anpil koze nou pote pou fanatik ki pral swiv emisyon an e. Nap fè yo konnen rete branche nap tounen. Avan ke nou rantre danble nan sa ki wè avèk gerizon, nan sa ki wè tou avèk koze vodou an, byenke se de sa nou pral pale, di nou, kisa ki te pouse ou menm vin anperè e kòman ou grandi nan vodou oubyen ou vin vodouyizan? Bon!
E nou pa di nou vin vodouyizan non pase depi ou se ayisyen ou se vodouyizan. Men nou leve nou jwenn paran nou e manman nou se manbo epi answit li te vin sakre kòm enperatris. Ok li vin travèse e pou nou pale pi byen pou moun yo konprann li vin mouri epi nou menm nou pran nap kontinye travay ke li tap fè a. Ok, pou Mwen ta vin dirije sosyete 7 ti lanp fòk Mwen te sakre pou m ka dirije sosyete a, si se pa sa m pa tap ka dirije sosyete a m ta rete jis houngan, lò di houngan, anperè se 2 bagay diferan ok, anperè a li jere pati sosyete sekrèt e l gen yon metriz sak rele Makaya, lò di Makaya di Ma se fèy, Kaya se tout fèy nan bwa.
An, donk gen diferans ant ougan e anperè? Wi. Ou ka yon ougan, ou pa yon anperè. Anperè a, li se yon lòt sakreman pou w pran pou yo rekonèt ou dis depatman. Paske sa, li gen prensip ladan l. Lè w di sosyete, li gen prensip ladan l. Oke? Se sa k fè w ap wè gen kote yo di w chanprèl, gen kote ki di w bizango. Men chak E menm bagay la ye men sof yo chanje langaj yo.
Humm e toujou menm bagay la bizan ou ko ansanm avèk chanpwèl ye. Se menm pas la e si ke ou rive kay jakmèl ou fè pati sosyete sekrèt ou paka gen yon pwoblèm a yon anperè ou pa bezwen konn kote ou pral desann depi gen yon anperè nan zòn nan ou prale ou frape pòt ou pale yo pral voye w sou rezon gad la depi ou fin soti sou rezon gad la Lè sa ou alèz, lè sa se pitit sosyete pase tout sosyete konekte ansanm ok sof si ke ou di ou son anperè dèske ou wè moun ap rele moun anperè epi ou pa konn kisak anperè a ou di ou son anperè lè ou rive kote pou pale lè sa Ou ka pran pinisyon paske ba yo di tann lèw pou rive kote ou vle rive a. Humm sa vle di gen yon etap pou franchi de 1 2 3 4 avan pou ta rive anperè? Wi. Se etap sa yo se kisa yo ye? Bon gen bagay nou pral nou ka baw ti. enfòmasyon ladan l men se pa tout ki sekrè de Dye li pa drive anpil sekrè wi gen nan vodou a tou pa vre wi se pou sekrè chaje sekrè anben se sa ki gen e sa fè yo toujou panse yo ka minimize vodou men lè w pale de sosyete sekrèt ou gen prensip ladan l e ou ka antre ou son manm ou adèp. anndan sosyete sekrèt la e selon de kapasite w, selon de jan ke w ap evolye anndan sosyete a, yo ka vin rive yon lè yo ba w santinèl. Ou ka rive yon lè yo ba w vis prezidan. Chak sa yo, li gen yon fòmasyon e anpere a li menm dwe ba ou. Paske lè w pran rèn. Nenpòt moun pa ka yon rèn. Ok. Rèn, rèn, rèn chanprèl. Lè w di rèn chanprèl, se sa fè w ap wè nan drapo a, lè yo pale w de, yo pale w de Èzili Dantò, li se espri ki dirije anndan sosyete sekrèt. Li se espri ki dirije anndan sosyete sekrèt paske w ap wè lè w pran rèn sosyete a, w ap wè. Antite Èzili Dantò lè l manifeste sou yon fi w ap wè li itilize yon ponya se sa k fè w ap wè anndan yon sosyete sekrèt ou toujou jwenn sa men gen bagay nou p ap fin avanse ladan l pase sekrè dè dye li rete pèsonèl. Hum Donk se sa Ok Èske ou menm ou se yon chèf chanprèl? E lè w pale nou pale de anperè a anperè a li nan wot nivo a epi anba l Ou vin jwenn sa ki rele prezidan an, nou ka di li se chèf la. Mwen menm, m gen dwa pa la, m deplase, epi bann nan ap revolye. Li ka bezwen ale Lagodav, li prale. Li ka bezwen ale Jeremi, li prale. Men m pa bezwen la, paske se poutèt sa yo pale w de prezidan bann nan. Ok? M gen enfòmasyon ki vin jwenn mwen de bann chanpwèl la, m pa konnen kòman w pral defann enfòmasyon sa, pa rapò ansanm avèk yon envite ke nou te gen la ki ta fè konprann ke depi bann chanpwèl la pran lari, l ap rantre avèk yon moun. Non, sa se, sa se yon mit yo met nan lespri moun yo, paske yo met yon mit nan lespri moun yo pou moun yo ka toujou doute de sa k rele sosyete sekrèt. Lè w t ap pran endepandans, se avèk sosyete sekrèt. E zansèt nou yo lè tap batay se konesans mistik lan e nan makaya nou gen metriz sou fèy la nou gen mestriz nan dlo a nou konnen nou pran dlo a e sa fè anndan sosyete sekrèt nou wè yo itilize simbi makaya Simbi gangan, Simbi dlo, ok, tout antite sa yo, yo fè pati anndan sosyete sekrèt. Ok, yo fè pati anndan sosyete sekrèt. Kounye a la, la, lè w gon metriz de sa, men, loksidan, yo, yo manipile w, yo vin mete yon mit nan lespri w ki fè w pè sa k rele sosyete sekrèt. E pa vre. Sosyete sekrèt revolye chak yon jou. non mwa e konsa tou chak samdi men la li ret lakay li poul fòme timoun li yo poul fòme adèp la poul konprann men kisa ki makaya men kisa ki bizango a men kisa lò gen tèl fèy men ki konesans yo ba oul yo di w si w gen yon maladi men kisa pou fè men se pa sosyete a pa pran lari li gen dwa yon lè li pran lari li. pase nan yon simityè paske lè w di sosyete sekrèt li gen yon gwo aspè mistik anndan simityè li gen yon gwo aspè mistik anndan yon simityè e se yon mit li ye gen moun ki di sa li pa fè pati yon sosyete sekrèt e si l te fè yon pati anndan yon sosyete sekrèt li p ap di l konsa paske sosyete lè nan yon zòn Depi gon sosyete la, li gon pwoteksyon la. Zòn nan gen pwoteksyon? Ki sòt de pwoteksyon zòn nan gen? Ki pwoteksyon l genyen?
Pa egzanp, ka gen moun ki vle fè moun dè abi, dè mechanste nan mistik. Ok? La, sosyete a li menm, anperè a, bay prezidan an lòd pou l bòne zòn nan. Pou nenpòt moun. Pa vin fè okenn dezòd nan katye a. Se sa fè lè w se yon houngan ou se yon anperè, ou sipoze pwoteje anviwònman bò kote w la. Paske lè ke gen yon mo moun yo toujou itilize. fè moun abi. Lè ou fè moun abi, nou menm anndan sosyete sekrèt, depi nou mete on arèt la, kèlkeswa sa ke ou genyen avèk moun nan, fòk ou vin kote m pou vin di m men kisa moun nan gen avè w. Si se yon bagay moun nan fè pou l pini, e la lwa di kama, ke aplike la lwa di kama. Men sosyete pa fè moun abi jan moun nan panse an. Ou di jan moun nan panse an, men sa tou te ka fè abi. Tande, Nan lavi gen nannuit gen lajounen. Chak sa yo se bagay diferan. Nannuit lan gen afè pa l, lajounen gen afè pa l. Gen moun tèlman yo manipile sèvo yo, yo lè yon gwoup moun ki abiye, nou fè lejitim defans si ou tire wòch ou tire sa ou tire sou mwen an nou menm nap defann tèt nou ok la nou fè lejitim defans men afè yon sosyete ap pase poul leve yon moun non se sa fè wap wè nan nwit mèt olowoum nan pou moun ki konprann li yo di dye nou menm nan vodou nou di mèt olowoum nan mèt olowoum nan ba moun lajounen pou fonksyone. e sa fè sosyete sekrèt pa fonksyone lajounen. Poukisa se Mèt Olorum nou di? Bon, fè m reponn kesyon sa. Non, pas, e se, se Bondye. Tankou pa egzanp, nan lòt sèk, yo ka di w Jewova, yo ka di w, yo ba w non l ke li vle. Men nou menm nan Vodou, nou konprann li an Mèt Olorum. Se menm jan tou, nan lòt sèk, si yo di w Sakreman, Sen Sakreman, nou menm, nou ka di. nou pa pral antre nan menm nivo avè yo pou nou di sen sakreman paske nou pa fè pati sèk pa yo a ok nou pral pale de sèk milokan pase lòt di sen sakreman se yon gwoup enèji espri yo la e sa fè wap wè gen plizyè koulè gen plizyè koulè nan sen sakreman e wap wè nan lò ou pale de sèk milokan W ap jwenn plizyè, lè ou fè sèk la, w ap wè plizyè koulè ladan l ki yo menm yo fè l yon ti jan pwofesyonèl pou eseye konvenk nou menm anndan vodou pou yo ba nou yon yon Jezi pou nou kwè ladan l e malerezman anpil Ayisyen kwè la sa men Olohoum nan, ou ka di, Bondye, mwen menm, mwen ka di, Mèt Olohoum, paske mwen konnen li reprezante Bondye lavi an. Ok? Se sa fè, enèji nou menm anndan Makaya, nou itilize plant yo anpil. Nou itilize fèy yo, paske gen fèy pou nou benyen, gen fèy tou. pou n retire flit negatif. Gen pou mete chans, gen pou retire flit negatif. Se sa fè nou menm nan Vodou, w ap wè nou plis plante pyebwa paske nou konnen sa pyebwa reprezante pou nou. Paske loksidan gen tan fè w konprann chak pyebwa gen yon dyab ladan l. Ou menm podyab ou pa konnen, ou jis koupe pyebwa sa pandan se tan l t ap ba w frechè. Ou parèt ou koupe pye. pye lila ou dil gen dyab ladann pandan fèy lila ou ka bouril yon timoun ki gen fyèv ou bali fyèv la ap tonbe e grenn lila ou men moun nan wap wè lèl lèl gripe gòj li kap fèl mal li toujou gon ou ka menm souse grenn lila sa vle di tout sa ki bon pou nou yo mete nou yon fason pou nou rejtel ok pou nou anbrase pa yo a e sa fè nou menm nan vodou nou toujou la pou nou fòme. Moun ki pa konn anyen nan vodou paske lè w se ayisyen ou se vodouyizan si w di w renmen peyi w ou renmen drapo w se fyète w men fòk ou renmen kilti lakay ou.
Nan ann retounen nan koze sosyete sekrèt lan ki se yon n kapab di ki sisite kiryozite anpil nan popilasyon ayisyèn nan anpil moun byenantandi gen bagay yo pa ka konprann Eske vu ansanm avek dezorganizasyon total ke nou genyen nan peyi an, e tout sa nou te genyen komanse ap an nou di perdu valeur yo, eske ou pa panse ke sosyete secrète sa a komanse ap fè dezod, tankou sa moun yo ap enumere la, gen moun ki di yo viktim, tankou. Kout lè, tankou w pa ka mache, lè w mache lannwit si w rankontre ansanm avèk yo ou kapab viktim, tankou kisa ankò, tankou mechanste, lòt bagay ankò. Èske pa gen dezòganizasyon total nan mitan sosyete sa yo, e tout fwa nou ta di ke yo la pou byen e poutan gen yon lòt pwoblèm, gen yon lòt bagay y ap regle? Lè w pale de kout lè, nenpòt fason w ka pran yon kout lè. Menm nan ouvè pòt lakay ou nan maten bonè, ou ka pran lè. Lè sa ou ka di se yon gang bon kout lè oubyen se son travay yo te al fè ou pran l non. Kijan ou ka pran yon kout lè? Depi ba kote a fèmen ou pral ouvè l. Ok ou pral ouvè l ou gon fason ou dwe ouvè l se mank de. konesans ki pèmèt pafwa moun nan viktim epi l al bay vodou a chay la pote. Li bay yon oungan nan zòn nan, chay pote. Ok, li bay yon manbo nan zòn nan, chay pote. Epoutan, se pa vre. Ou kapab gon flit negatif sou ou, nou ka pran yon egzanp ki trè senp. Ou ka panse se yon moun k ap fè w, epoutan non. Ou ka fè sèks avèk yon fi. ou pran flit negatif ladann. Ou pran, lèw fè sèks avèk yon moun, ou pran 50 nan li, moun nan pran 50 nan ou. Sa vle di, si moun sa gon flit negatif, li pranl sou ou. Paske, se lan de kapasitew, lè flit negatif sa vini, li ka vini, li baw yon pwoblèm, ou santi ke ou pa anfòm, kò a pa bon. E konsa tou, flit negatif lan ka vini, ou ka wè tout sa ou te konn ap fè kòm byen, wap avanse. Selon de mwayen ekonomik ou, ou wè l vin kòmanse an bès. Men, flit negatif lan, li vini tout jan. Sa pral depan de nivo antite ki sou ou a. Lè sa, podyab, moun nan pral di, se a, se yon gany ki fè m sa, se yon malfektè ki fè m sa, se paske li wè m ap posede. Epoutan non, li pa mete tèt li pou l chèche konn konesans, gen seri de bagay pou l pa fè. Pase, nan sa ki rele sèks. li pi mistik ok kapab tou gen ougan manbo ki mank de fòmasyon tou gen flit negatif yo fin retire sou yon moun li lagel nan lari kounya nivo kapasite moun nan kap pase a pase depi ke espedisyon sa ale nan yon kafou ok espedisyon sa ale nan yon kafou li pran nonm de tan anvan pou lè a ekate. Kounye a ou menm k ap pase, se sa fè chak lè yon moun gen lè depi ou pa bezwen ou pa pran lari. Men gen yon pwoblèm la, se ke m konnen. Non non non non, m ap vin avè w pou ki rezon, pa di gen yon pwoblèm, ou ka bezwen ou pran lari. Ok. Ok, men gen moun pou plezi. li pran lari tankou li. Men eske kout lè a li menm lap konnen lè w gen bezwen avèk lè w pa gen bezwen. Non, lè a m byen di w, lè a w ka pran nenpòt fason. Se pa manbo ak bo kout lè a. Men kout lè sosyete sekrèt, se pa yon bagay yo lage konsa. Jan moun yo ap pale a. Wè si m lage yon lè la, kèlke wap wè li filte depi gen yon ti tou nan yon kay. Tout moun zòn Zaza sipoze pran lè. Men, se pou yo fè la pawòl mache, yo toujou di w, ou pran, yo ba w lè a. Pou yo ba w lè, si m debouche yon boutèy ki gon lè, zòn nan ap bonbade. Paske depi m lage l, li son lè l ap filtre kote ki gen ti twou vid. van ap mennen lane. Lè a se kisa l ye? Se yon sòt denèji, yon sòt espri, yon kisa l ye? Non, sa se yon konesans l ye, yo prepare l. Sa se nan nivo sosyete sekrè yo prepare l. Sa a li enpe sekrè. Li sekrè.
Ok.
Men, gen fason ou pran lè. Menm lakay ou ka chita ou pran lè. Tankou pa egzanp, ou pral leve, pòt lakay ou te fèmen. Depi ou pral ouvè pòt la, toujou nou atann, gon van fre. ki ka bat ou, li bat ou, li ka pote lè pou ou. Lè sa ou pral di se sosyete sa ki te pran lari avan yè ki ba nou lè. Men ou pran lè tout fason. Men pa di se sosyete. Pase lè sosyete a lage lè a, fòk wa wè tout zòn nan, majorite moun, menm lè ou te anndan kay, wap pran nan lè sa. Paske depi l pran, depi gen fenèt, gen yon tou vid, lap ponpaje ladan. Men se mank de fòmasyon ki pèmèt yo di moun nan. Pa egzanp, ki jan w fè konprann ou gen lè?
Men gon, sa mwen menm m kapab konprann se ke malgre nou gen ensekirite kounya la, ensekirite ki fè nou pa ka mache lannwit, kounya la menm fòk nou veye kò nou tou avèk kout lè tou paske a nenpòt moman w ka pran kout lè a. Non, non, non. Non, talè, talè, talè, kounya pou m poze kesyon an. Kounya la kisa yon moun ka fè paske ou vilnerab, ou ka pran kout lè, ou kapab gen yon bagay ki rive ou ki, ki eske tout moun sipoze genyen yon an nou di yon fason yo dwe konpòte yon pou yo pa pran kout lè kounya la paske nou vilnerab pou nou pran kout lè sa ke wap pale a la. Non kounya ban mwen di w yon ti bagay ki senp pou nou konprann sa map di an. Nan lè. Yon moun ka fè, si w annafè avèk yon moun, li ka bon w lèy, li pa menm bezwen wè w non, w ka jis Miami ou pran kout lè a. Se, e, se lè a yo pa konprann kisa ki lè a e, ki sa k pèmèt yo fè, yo tonbe ap fè pawòl sou li, ap mache sou li. Si moun, lè a s on nanm li ye. Ou ka, ou ka Jeremi, mwen menm m Pòtoprens. m pran w kout lè Kounye a podyab ou te annafè avè mwen epi w jere m ou pran kout lè a epi w al angaje yon oungan oubyen yon manbo O sitou si fòm tèt si fòm tèt manbo a w pa renmen l epi w mete l nan pwoblèm Epoutan podyab se manti Se lè a yo pa konn yo pa konn sa k lè a E gen anpil moun k ap fè mistik e pa tout moun ki ka
ki ka frape l frape lè a.
E sa fè gen lè moun nan pa konprann ki sa k lè a. Epi, li tonbe di, li di, si se lòt bò, yo ka ba w lè non. Ou wè, yon boutèy depi ou debouche l, depi se boutèy lè l ye, fò tout zòn nan pran. Depi kote gen yon ti van pase, kay moun sa bonbade. Men moun nan ka fè yon bagay kòmsi pou l kontre, se sa m bezwen konnen. Èske gen yon bagay yon moun ka fè pou ou kapab evite ou pran kout lè? Non, kounye a mwen pral di w pi gwo pwen an ti rete trankil. Ret trankil?
Se ret trankil.
Paske ou ka fè yon moun yon bagay ou pat dwe fèl epil la lwa di kama pral aplike sou ou. Ou gen dwa. Nan menm lè sa lòt wap tou frape? Kote ou ye a, yo pral yo ka baw lè a. Ok. Se sak fè yo pale de lè a, yo plis fokis sou li se paske yo pa konnen sak lè a. Yo pa konn kijan yo bay lè a. Ok. Sa vle di se pa lè moun nan li debouche yon bagay ou pran non. Lè a ou ka lakay ou. Ou lwen epi mwen menm m bwonlè. M fin fè rezon pou m fè rezon an epi m al nan yon simityè epi m fè sa pou m fè a. Ou pran lè a. Kounye a lè w pran lè a, li pral boulvèse ou. Li pral rann ou malalèz. Lè sa se tretman pou fè. Tretman?
Lè sa se tretman pou fè. Men ou ale ka yon moun ki konnen, oke, ki retire l pou ou. Epoutan, pou retire l, e pa yon bagay ki.
Ki fasil? Non li fasil. Pou moun ki konnen, li fasil. Pou w pa konnen, w ka pase yon pakèt chemen. Ok? Se sa fè, moun yo, lè yo pale w de lè, gen kontre lè. Lè yo pale w de lè a, gen kontre lè a. Men moun nan pa konn sa. lè a epi l tonbe pale yon pakèt bagay sou li. Si yo poze l kesyon ki jan yo konpoze l, li pa konnen. Ou pa konnen. A yon yon ti moso vyann sèlman w ale nan yon kafou w ba yon moun yon lè. Kòman yon moun fè pa. Non sa se sekrè, sekrè. Zansèt nou yo, se e avèl nou te goumen nou te pran edepandans lè nou tap itilizel zansèt yo tap itilizel yo pat itilizel pou mal yo te itilizel pou byen. Wi se sa mwen map di. Se menm jan tou banm bon ekzanp ki senp, sim pa nan yon pwoblèm yon moun yon moun pase pandanm nan lari map mache moun nan bat mwen. m pa gen kisa m pral di l, m pa ka goumen avè l, m ap di l mèsi. Ou pral pote yon, ou pral nan sosyete ou pote plent pou li. Men èske vann yo vann moun nan vre? Bon, lalwa dikama ap aplike. Depi lalwa dikama ap aplike, moun nan fè yon bagay ke li peye l. Kèlkeswa moun li ye, sa ap fè, w ap wè. Poukisa gen lajistis? Se paske lè w fè yon bagay ki pa bon, ou dwe pran pèn sa w fè a. Se lojik. Mwen fè yon bagay ki pa bon, m pran pèn sa m fè a. Li osi senp. Ok? Men konesans yo, yo la. Men zansèt nou yo, yo pa t fè l pou yo te fè mal. Yo te fè l pou yo te fè byen, pou nou te pran endepandans. Men nou menm Ayisyen, nou vin minimize tout konesans sa yo. Nou rejte yo paske nou kite loksidan ap manipile nou. Epoutan se ak konesans sa yo pou nou mete ansanm, pou nou batay, pou nou te. Debloke peyi an men nou rann Imajine w ki senp pou wè wap wè lè yon moun bezwen lè l angaje e lè zal konn yon oungan.
Bon bon m poze w yon kesyon Anpereur. Nou tounen sou tan zansèt nou yo pou pale de sosyete sa yo se sosyete k te goumen pou fè Guerre de l'indépendance yo te jwe yon gwo wòl nan Guerre de l'indépendance on est d'accord men la mentnan Ki wòl sosyete sa yo an Ayiti? Eske yo pa ka mete menm, an nou di pratik ke yo te fè pou lendepandans lan, pou yo kapab sòti Ayiti nan sa li ye an la? Se pou mete,
yo ka toujou mete l paske vodou a li menm li fè sa deja. E konesans yo toujou rete la pou moun ki konnen anndan sektè vodou a. Men kounye a, ann met tèt nou ansanm pou n di, eske Leta. ankadre vodou an pou l met tèt ansanm avè l pou l avanse. Nou pral pran yon egzanp. Pandan w vin sou sa, nou pral antre, nou pral fè yon ti konparezon. Wi, wi, ann ale.
Lè w pran egregwa peyi Dayiti, se sou regleman vodou. Men, èske w wè lè yon prezidan ap moute, lè yon gouvènman ap moute, èske ou wè yo fè yon rityèl vodou? Non, yo pa fè rityèl vodou. Oke? yo yo fè afè pa yo men pa bliye se zansèt yo ki te goumen ak konesans nou genyen mistikman pou n te fè pou n te fè batay la nou pral pran yon egzanp trè senp pou wè 14 dawou leta ayisyen ta sipoze chome 14 dawou ou wè yo pa chome l yo pran 15 dawou sa vle di pou m moutre w Kote nèg yo ap manipile nou, sa vle di fòk yo la pou yo toujou ap boulvèse nou pou n ka toujou rete nan pwoblèm nou ye a pou yo menm yo vini kòm sovè nou. E sa fè Ayisyen, Ougan an, Manbo a, tout gen. travay pa yo pou yo fè anndan sosyete a. Men, Leta ayisyen manke ankadre ougan manbo. Seremoni Bwa Kayiman e pa t Ayibobo, e pa t Alelouya yo te di non. Se pa t Ave Maria yo te di non. Se regleman sou vodou, se di Ayibobo, Biloloy. Se kòd espri yo ki te batay. Pou la libète wi. Men kot ankadreman an.
Men ta fè konprann ke te gen mizilman tou wi nan seremoni Bwa Kayiman. E. Te gen mizilman e n konnen se Allah. Se sa yo di. Nan fon, lè w ap chache, w ap fouye, w ap wè l pa sa ditou. Nou ap pran yon egzanp ki trè senp nan sa ki rele. poud.
Ok.
Konesans lan se nou menm zansèt yo k ap batay. Lè sa a, nou pa t gen zam, nou pa t itilize zam. Se konesans nou te met deyò, zansèt yo te met deyò pou n te fè batay la. Men, konesans sa yo, yo la, nou ka toujou sèvi yo. Men te gen yon ankadreman, tout nèg te met ansanm, yo kwè peyi Ayiti, li se peyi Ayibobo. Li pa yon peyi alelouya. Nou pa gen pwoblèm avèk yon moun kwayans li. Ok? Men poukis, e paske yo konnen antanke ti nèg nwè, nou te goumen pou n te pran. Libète e nou goumen pou lòt nasyon yo pap janm vle pou nou konnen sa vodou a ye paske yo konnen vodou a pwisan paske se avèl nou te rejte yo nou te kouri dèyè yo se fè regleman koulèv ap pike yo yap pran kout poud. pou n te ka libere. Men, lè ou vin konnen fòs sa a nan vodou an, ou pa wè yo toujou kreye yon estrateji pou yo kanpe anfas vodou an? Vodou a sibi 13 dechoukay deja. Yo rejte, pran tout sa ki soti anndan se, anndan djèvo a, voye jete. Sa ki bon yo kenbe l, sa k pa bon yo voye l jete. A men, se poutèt sa, Wa Sayil, kounye a, si w poze yon, yon sèvitè kesyon sa a, Yo pral di w Bondye te rejte wa Sayil. A yo di, yo ba w blòf. Wa Sayil te fin fè tout sa, li ki sa li vin gen pwoblèm? Se yon manbo, yon gany li rele pou fè entepelasyon mò paran l pou li. Nan 1 Samyèl 28, yo la wi, konesans yo la. Men nou menm, yo toujou ap. manipile sèvo nou pou n pa chache konn kiyès nou ye. Lè yon Ayisyen kanpe pou l di w nou pran endepandans avèk san kochon, ou pa wè li minimize tèt li? Li minimize tèt li pase se Vilsa Malegran ki te sakrifye tèt li.
Non, se te yon moun ki te sakrifye tèt li. Wi, se yon esklav ki sakrifye tèt li, li bay. pou nou ka fè libète epi a lepòk. Eske te gen koze bwè bwè san kochon? E bwè san. Non lè wap fè sakrifis gen plizyè sòt de sakrifis depi ou fè sakrifis moun nan ap toujou konnen yo di ou fè ou bwè san ou se si ou se lòtbò nan batay atann a tout bagay tout bagay ka rive se batay wap batay men sof. A sa vle di se yon moun ki te sakrifye tèt li. Se yon esklav ki te sakrifye tèt li men wap wè pwotestan ap di ou ou pran. Endepandans avèk san kochon. Ou pwòp minimize tèt ou. A lepòk, sa ap fè yo di l. Men gen yon tandans tou nan vodou kote nou konn ap tande ougan konn ap mande yon kochon, men kochon konn fè referans avèk moun, e manti? Non, lè w pale de kochon, e tout sèk? E tout sèk? Ou wè kisa yo fè? Nou menm nou fè dans. Yo vini avèk aksyon de gras. Lè fèt legliz lan, yo di yo ap fè aksyon de gras, yo tiye bèt. nan tout legliz lè fèt lè fèt dans ka ougan ougan konnen paske chak legliz li gon egregwa li gon espri ki mèt li nou menm anndan Jeovah nou nou gon espri ki mèt li lè fèt li mwen onorel mwen dil mèsi pou lòt ane poul banm plis yo menm tou lè fèt legliz yo a. Yo fè l yon fason pou w pa konprann. Yo ba w aksyon de gras. E lè yo tiye bèt la, e pa tout moun k ap la pou yo tiye l. Yo tiye l sa ki pèsonèl. Nou menm nan vodou, nou pa nan sere. Nou fè tout sa n ap fè a, nou fè l lib. Oke? E sa fò wa wè nou chire ay zanvelekete lègès imamoulade nan vodou e lòt yo yo ba nou lòt non e pou m moutre w tout sa yo se e kopye yo kopye sou vodou e m pa vle w moun di vodou se relijyon vodou plis ke relijyon paske anndan vodou jwenn kilti w ou jwenn tradisyon w Ou jwenn koutim ou. Sa vle di, e la yo pale w de bitasyon. Pa gon Ayisyen ki pa soti nan yon bitasyon, li pa soti nan yon lakou. Lontan, Ayisyen, lè l leve nan lakou a, l ap bwè, l ap bwè dlo sous lan. Men kounye a, yo tèlman jwe nan lespri nou. Dlo sous li te konn bwè a, kounye a si l bwè l, li pral di w, men, men, men konbyen maladi li pral bay li. Ou te janm wè granmoun lontan? Gon pakèt maladi li tap bay, kounye a moun nan jèn, lap fè kansè. Gon seri de maladi lap fè, se sa nou menm nap konsome an, paske nou menm tout sa ki bon yo fè nou retirel, yo antre pa yo. Ou menm si w te anvi dòmi lontan, se yon ti fèy korosòl ou pral kase ou bouyi li pou sikre l ou bwè li. Men jounen jodi a e pa sa non. Tamaren, e kounye a kèk moun ap fè efò yo bwè ji tamaren. E poutan tamaren bon pou pyè nan ren. Kè palmis lan, nou chire l kòm ayizan velekete lè gen siman mou la di, Li bon pou batman kè. Chou a, chou palmis lan, li bon pou batman kè. Men sa yo, yo pa p janm fòme w pou konnen sa yo. Pase se avè nou yo fè kòb. Malgre yo wè y ap minimize vodou, yo antre anndan vodou a yo fè kòb avè w.
Gen yon lòt pwoblèm n ap konfwonte la, e nou toujou ap pale de li, anben nou wè genyen nou menm frè ak sè nou yo ki, bon nou menm Ayisyen, ki pa janm ka fin dakò sou anyen. Si nou menm ou jodi a ou vin la ou di, Vodou se yon relijyon, gen yon lòt ki di vodou pa relijyon. Non, mwen di w vodou pa relijyon. Vodou plis ke relijyon. Non, se pa ou menm non, se, se, se, li plis ke relijyon. Egzanp, m ap pran. E, gen moun ki kanpe kategorikman ki di, e, se pa, se yon relijyon, se pa yon relijyon. Konfizyon sa, daprè ou menm. Kòman nou ka kontrekare l pou nou kapab konnen vodou an ki sa li ye vrèman? Èske nou se vodouyizan? Pase gen moun ki di ke nou pa vodouyizan tou. Ou konprann? E gen moun ki avèk drapo ble e wouj, avèk drapo nwa e wouj. An konfizyon total. Donk di nou nou menm nan ki nan sektè vodou an, kòman nou kapab e fè moun yo chita sou yon sèl ideyoloji pou yo kapab konprann vodou an sa li ye vrèman? E yon moun ki ta di li pa vodouyizan. Yon Ayisyen.
Yon Ayisyen ta di li pa vodouyizan,
mwen panse. Nan lide ke moun nan di li pa vodouyizan nan sa ke envite a te rale, se ke li ta fè konprann se Dahomey avèk, e te gen twa antite, epi te gen lòt moun ki te genyen lòt, enbyen, pratik. spirituel si m kapab di sa konsa e de la kòman nou pral fè di e nou sòti nan plizyè tribi tribi kòman nou pral fè di ke se vodouyizan ke nou ye si se pa tout e afriken yo e ki te vodouyizan. E men ki sa e pou yo konprann e pa sèl nou menm ayisyen ki fè vodou e sa fè lè n ap pale nou toujou pale w de vodou ayisyen an Si w se Ayisyen, ou di w pa vodouyizan, m pral wè se mank de konesans wi ki fè w di l. Pou ki rezon? Drapo lan te nwa e wouj, li vin sakre anndan yon dyevo. Li pran nesans li 18 Me. Se sa fè tout Ayisyen fete 18 Me. Men malerezman, majorite ladan yo pa konnen. Sa se youn nan konfizyon yo. Ye.
Majorite ladan yo ki pa konnen. Ki sa nou menm Ayisyen menm nou gen lakay nou, nou plis renmen pa m pi bon. Ipokrit sa, fò nou retire l nan nou. Wa wè. lè yon pè, paske lè yo fòme pè a, li gon jan pou l pale. W ap wè lè yon pè pale, l pale pou tout pè. Lè yon gar pale, l pale selon de li. Li toujou di w, se pa l la ki pi bon. La, gon ipokrizi lakay nou, nou menm Ayisyen. Nou dwe retire l lakay nou. Kisa Ayisyen an poko janm chèche konnen vre li menm? Men tout sa yo pote ba nou, nou asepte l. Se la konkli, e la konklizyon an vin ye la a, pwoblèm nan vin ye. Sa pou nou chache konnen nou menm, nou pa vle chache konnen l. E sa yo pote ba nou. nou pran l. Wa wè gen sèk ki pa sèk nou wè sa k rele senkretis. E anndan vodou yo antre byen fon yo vin avèk yo vin ba w senkretis la anndan vodou a tou. Se la nou fè konklizyon an. Se la pwoblèm nan ye a. Paske lè lè nèg yo ta vin pran nesans nou sou ti bout tè sa yo tou vini avèk kredo yo.
Kisa ki kredo a? E wa wè kredo katolik se lè yo ap fè chaplè, lè yap di w je vous salie Marie pleine de grace le seigneur est avec vous. Wa wè anndan vodou a li menm pou yon oungan ta met tèt ansanm avèk yon lòt oungan pou sektè vodou a ta fè kredo l.
Kòman sektè vodou a ka fè kredo pa l la? E nap avanse.
Ok.
Pou l ta fè kredo l. li oblije antre anndan kredo katolik lan, l al itilize l lè y ap fè lapriyè Diò. Lè w pale lèzanj, li pa pou mwen, m ap pale de lwa. W ap wè anndan vodou an, yo gen tout aspè pou yo kritike nou, paske vodouyizan, houngan, manbo pa janm chita. pou yo pote yon solisyon. Yo plis sou magouj yo pou yo fè kòb. E sa fè gen de dezòd ki ap fèt. Wi vodouyizan an bay a di. Moun ki pwatike vodou an li bay a di paske gon ta de pou yo met tèt ansanm kote ipokrit lan rive an si yon oungan ap fè yon bagay manbo pap met tèt ansanm avèl pou pou yo voyel moute non ou konn kisa yo vle yo plis vle se yo pou ladann ak sa paske loksidan antre nan nou poul manipile poul rejete vodou an pou ki rezon. Lè ok ou se yon houngan rou trezò de Dye gan sinifi gadyen an ou gon sètèn de metriz lè w di vodou se lanmou se pataj se tèt ansanm e sa fè anndan lè drapo w la te vin ble ble e wouj lan ou jwenn palmis lan senbòl palmis lan ki di w linyon fè lafòs. Ok men nou menm si nou menm ayisyen menm nou plis renmen sa yo pote ba nou ke nou menm nou itilize pwòp afè pa nou lò yon zanmi kanpe l di w li pa vodouyizan si w son oungan. Map ri w. Pou ki rezon? Paske lò se. Gen ougan ki di l pa vodouyizan? Lè, se pa fòt yo. Ou a wè gen. Ougan ki di l pa vodouyizan? Otomatik, ou a wè ougan itilize kredo katolik. Ou wè yo itilize Sen Jak. Sen Jak pa pou nou. Si w pale de Sen Jak, mwen w antre anndan katolik avè m. Sen Jak rete Sen Jak. Ogou rete Ogou. Men lè ke ou antre nan yon legliz wal pote kòb ou fon charit sèt se vre men pandan ou fin potel la menm yo menm ankò lè yo fin resevwa kòb la yo choute sou ou kisa yo diw yo pa bezwen w la ou se oungan fòme bò lakay ou lakay ou nan zòn ou ou pa gen dwa fè moun pèw. Se jan anpil moun sèvi anndan sektè vodou a ki vin rann si yo di yon bagay de vodou, li sanble l. Imajine w lè w se yon oungan, ou ka nan yon pwoblèm yon moun, si gen yon ti malantant nou ka chita. Nou antann li. Men lè w frape lestomak di w ap manje l pandansetan menm ou gen dwa limen balèn nan tèt anba ou pa menm konnen l. Kisa w fè? Ou fè moun nan pè w. Si moun nan vin nan dans lakay ou, ou moutre yon fason kote ou pral fè l abi. Èske si demen maten yo pa yo di w, a. Nèg vodou se dyab wi. Ougan li pwal asepte wi pou kisa li pwal asepte se paske se pèfòmans nou lap swiv nou sa nou fè a sa yo vin dil lan li vin mete yo nan menm panye li di wi entèl ka fèl wi nèg yo ka fèl non nèg yo paka fèl se la nou menm nou vle pou tèt ansanm nan fèt san egoyis. Ok san egoyis men depi ou ayisyen regleman egrego a peyi dayiti li fèt sou vodou drapo a sakre anndan yon djèvò wap viv yon peyi ayibobo men kouman fè ou di ou menm ou pa vodouyizan. Kouman fè pa vodouyizan? Ou gen dwa pa pratike vodou, men w se vodouyizan. Men se mank de konesans, pafwa yo pale pou yo fè, pou yo toujou vegle je pèp la. Ou ka vodouyizan epi w pa pratike vodou? Ou se vodouyizan, ou pa pratike l. Kòman w esplike sa? Kijan m esplike l?
Ou se Ayisyen, kilti w kisa l ye? Se vodou. Ok, kilti w se vodou. Ou gen. yon mès menm ki soti anndan vodou a. Vil sa male gran. Lè l ta pral ofri tèt li pou lalibète, e pou tout Ayisyen l te ye. Men ou menm Ayisyen ou gen yon istwa. Kounye a la menm, pou w pratike l, ou oblije al chèche konnen vodou a. lè w vin a chache konnen vodou a, w bezwen konn kijan pou liminen, kijan pou fè yon lanp, kijan pou ede tèt ou si w gen yon flit negatif sou ou. Lè sa a kounya ou vin pratike vodou a. Men lè ke ou pa pratike l, ou jis senp, men ou sèlman vodouyizan men ou pa pratike vodou a. Men ayisyen manke. fòmasyon anndan vodou a paske leta ayisyen ta sipoze pou yo te bay fòmasyon lekòl lekòl ta fè lekòl vodou nan chak lekòl ta sipoze ansenye vodou men non non pa yo pa fèl Fòk Ayisyen an li menm pa konn idantite l.
Ok, eske vu ke nou, m ap poze w kesyon sa, vu ansanm avèk konesans mwen akeri de yon envite ki ta fè m konnen ke, e m ap reprann ankò, m ap reprann ankò pou ou ke te genyen an nou di e Dawome, lòt tribi, m ap retounen la ankò, E, èske seremoni Bwa Kayiman an se tout moun ki te mete yo dakò ke yo vin vodouyizan? Epi nou fè seremoni di Bwa Kayiman, epi de la nou tout vin dakò ke nou se vodouyizan e nou kapab di ke egregòral e peyi Dayiti nou baze l sou vodou? Oke, lè ou pale de Dawomen, nou pale de dakò a tout zansèt nou yo. Oke. Nou soti lwen! Pou nou rive la, se sa k fè ou wè moun yo itilize mo Ginen an. Ou gen lwa Ginen. Ou te soti lwen pou w rive sou ti bout tè Dayiti. Nou antann an kominikasyon antre nou menm pou n chak e sa fè w ap jwenn sa k rele kòve anndan. plis e po e an pwovens ki toujou plis itilize sa a. E e an menm sa tou, lang kreyòl ou ta pral pran endepandans li. Lè ou di e sa e anndan a ou mwen ou jwenn se tèt ansanm yo yo chita sou yon bagay epi pou yo antann yo pou yo fè de regleman pou nou soti a yon bi pozitif k ap bon pou tout moun. Men kouman pou fè pou moun di m ou pa vodouyizan? Se ta vle li manke chèche konnen vrè istwa nou, vrè idantite nou. Vrè idantite nou, sa vle di lè w pran regleman, seremoni. Bwa Kayiman, se de gwoup esklav ki antann yo sou yon dosye. Yo antann yo ke nou se vodouyizan, pe enpòt ke tout tribi yo te gen pratik pa yo, bon nou di ok vodou an se li menm ki ka ba nou libète a, nou se pratik vodou a. Donk sa se la repons a la kestyon. Pou n te.
fè regleman pou nou te soti nan sa nou te ye a. Men kouman fou fè di m ou pa vodouyizan? Ou pa vodouyizan. Bon, anperè, lè y ap vale nou la, malerezman, e tout tan nou te sipoze pase ansanm, nou oblije retounen wi, paske sa n ap pale la vrèman enpòtan. E konkli pou nou, pou nou kapab, e nou pral rantre avèk Mèt Makatchou, e nan dezyèm pati emisyon an. E nou di tout. Moun kap swiv nou yo, nou se ayisyen, nou se vodouyizan. Nou di tout ougan, tout manbo, tout moun kap fè mistik, ann met tèt ansanm pou nou fè yon regleman nasyonal pou peyi dayiti. M byen kontan m te avè nou e ou menm ki ta vle rete an kontak avè m ou ka rele m sou 34 34 07 00 ou menm ki gen pwoblèm mistik ou ka toujou kontakte m Ayibobo Remèt fèy tou tout sa Wi Ayibobo Ebyen mèsi Anperè a yon lòt fwa.
N'importe quelle femme mais tu as l'air d'oublier que je ne suis pas n'importe quelle femme je suis un trésor.